Enben, pa rapò a tout sa m sot di n yo, youn nan bagay ki pral ekstrèmeman enpòtan, se ke fò nou mande tèt nou tou, ki sa peyi n kapab fè pou nou? Donk, byen si, ou vle fè yon bagay pou peyi w, se sa k fè ke ou vle antreprenè, ou vle ofri yon sèvis, ou vle ofri yon byen, men li gendwa ekstrèmeman difisil pou w ofri byen sa a oubyen pou w ofri sèvis sa a si anviwònman an pa pwopis. Donk dèfwa, m envite moun a poze tèt yo kesyon an, asavwa, kisa peyi ou ka fè pou ou? E lè w ap mande tèt ou kisa peyi ou ka fè pou ou a, gen de kesyon ki ase enpòtan ke w kapab poze tèt ou, Èske gen stabilite politik? Èske gen yon ekonomi ki djanm kote gen moun ki gen pouvwa dacha? Èske pèp la edike? Èske peyi a gen aksè a teknoloji oubyen èske peyi a pre pou teknoloji? Eske moun kap viv lan peyi a alèz a teknoloji? Epi an menm tan tou eske gen de bon jan lwa ki klè pou tout moun? E m panse ke di moman ke ou moun ou gen kapasite pou reponn kesyon sa, enben li pa osi difisil pou mande tèt ou, poukisa li pi fasil pou ke ou fè biznis, an Repiblik Dominikèn ke an Ayiti oubyen poukisa li pi fasil pou fè biznis a Pòtoriko ke pou ta fè biznis an Ayiti? Enben, m pa konn si n vle reponn kesyon sa yo. Enben, jisteman, li pi fasil pou ke ou fè biznis lan peyi sa yo ke pou ta fè yo an Ayiti paske ou gen de anviwònman ekstèn ki pi favorab a fè biznis lan peyi sa yo. Sitou pa egzanp, si w ap panse a kesyon enfrastrikti. Eske peyi a se yon peyi ki gen wout? Eske peyi a gen dlo? Eske gen kouran? Eske gen aksè a teknoloji? Eske gen yon mendèv ki kalifye? Enben, tout bagay sa yo, trè souvan, se de bagay ke gouvènman peyi a oblije enplike ladan yo. Youn nan kesyon ase fasil ke m kapab poze n, se, Poukisa on otèl an Repiblik Dominikèn kapab kote on moun 50 dola lanwi epi menm otèl sa an Ayiti ap kote on lòt moun 100 dola, 120 dola? E lè w gen posibilite pou ke ou reponn kesyon sa a, w ap konprann jisteman kisa anviwònman ekstèn nan kapab vle di. Enben, lè nou fin pale de tout faktè ke n te prezante talè a, w ap wè ke Se lè ke ou gen de baz ki an plas, de baz ki deja an plas, enben lè sa li pi fasil pou poze tèt ou kesyon an, a savoir ki sa ke m kapab fè pou peyi m. Men, si peyi m pa gen okenn strikti ki an plas, enben li bokou pi difisil pou ke ou poze tèt ou kesyon sa a, a savoir kòman ou kapab kreye de byen ou de sèvis ki ap pèmèt ke kominote a viv pi byen an jeneral. Men, pa rapò a tout bagay ke m fèk di n yo la, m ta renmen atire atansyon n sou yon bagay. Mwen prezante n anviwònman ekstèn yo, asavwa, poukisa anviwònman ekstèn nan gen dwa fè ke li difisil pou ke ou ofri yon byen ak yon sèvis nan yon anviwònman byen presi. Men gen yon lòt bagay m ta renmen atire atansyon n tou. se ke lè gen de difikilte ki egziste nan anviwònman ekstèn nan, sa vle di tou ke gen de opòtinite ki pral egziste. Sètadi ke si malgre difikilte ki egziste nan anviwònman ekstèn nan, ou kapab ofri byen w lan, Ou kapab ofri sèvis ou a. Sètadi ke ou gen de kapasite ke petèt de lòt moun gen dwa pa genyen. Enben, li kreye yon opòtinite pou ke biznis ou an ou fè de pwofi ke okenn lòt moun pap gen posibilite pou yo fè tou paske ou genyen de defi ke ou resi leve. E youn nan konsèp ke m ta renmen entwodui nan sa tou, piske n ap pale de sa, se konsèp de risk la. Lè w ap panse a anviwònman ekstèn ou, ou oblije ap panse a ki tip de risk ki egziste. Pa egzanp, al fè yon biznis ki gen anpil rapò avèk entènèt nan yon peyi kote entènèt la pa fyab. Ok, donk sa se de risk. Men, risk vle di ki sa? Risk vle di ke Ou gen posibilite pou w pèdi anpil, men l vle di tou ou gen posibilite pou ke ou genyen anpil si w reyisi simonte defi yo. Youn nan bagay ke m vle n kenbe lan tèt nou. Sètadi ke anviwònman ekstèn nan, menm lè l pa ekstraòdinè, menm lè l pa sipè, menm lè l pa ekstrèmeman favorab, enben toujou gen de opòtinite ki egziste si w gade byen. Dayè, w ap gade an Ayiti ou menm de peyi an gè, kote gen tout sòt de pwoblèm, enben toujou gen de biznis ki egziste. Enben mesye e dam se la nap kanpe e m ta renmen remèsye moun ki pran tan yo pou yo gade video sa nan pwochen epizòd la nou pral pale de risk avèk rekonpans nou pral pale de yon konsèp ki se yon konsèp de bye de byè Lè w di ke ou kapab pran de desizyon ki byeze lè w ap kòmanse yon biznis, sètadi ke ou kòmanse biznis lan pou lè movèz rezon, ke w kòmanse biznis lan sou de movèz baz. Nou pral pale de sa. Epi gen yon lòt konsèp ke m pral entwodui nan li menm. Se pa yon konsèp ke yo anseye an biznis an jeneral, men se yon konsèp ke m sòti de jesyon de pwojè ki rele pre-mortem. Nou pral pale de sa tou e ke m ap twouve ki ekstrèmeman enteresan. Donk pa bliye tout moun pataje video a sou Facebook, pataje l sou YouTube pou ke gen yon maksimòm de moun ki gen chans pou yo wè l. Ankò yon fwa, non pa m se Alain Menelas e ou t ap swiv twazyèm epizòd de Antreprann Inove.